Salut konpatriyòt yo kouman nou ye se Toya li gen yo rele m Martine Phebe men m rele tèt mwen Toya ke nou tout konnen deja e Dar se nan menm ke li te ye avan m kòmanse mwen vle remèsye chak grenn moun ki te toujou la k ap sipòte m k ap pote kole e chak grenn moun ki kanpe pou defann malgre tou malgre tout pawòl ki kanpe pou defann. Mèsi. Moun ki rete neut yo tou mèsi. Moun ki pale tout vye pawòl yo mèsi. Mwen pa te ka toujou gen kouraj, mwen te ka toujou fon jan pou m pale. Mwen te ka, se te sèlman mwen, mwen pa te ka jere sa, men m te kapab pale. Men m di non, m pa gen pale pou m pale kounya. Men m di aske moun yo pale dabò. Men avan ke m pale, m envite nou al tande deklarasyon manman Da, deklarasyon tonton, 2 tonton Da yo, deklarasyon grann Da. M envite nou, m envite nou, m priye nou an gras, al tande. Tèlman vle kout men istwa tèlman long, m ap wè kouman m ka ale vrèman rapid. Avan m kòmanse, paran timoun sa yo gen 13 timoun nan men. Se pou sa m te vle pataje videyo yo. Mwen gen 13 timoun nan men. Nan 13 timoun ke yo gen nan men, nan men Durand tou mwen gen 40 timoun. Nan 40 timoun mwen gen 16 ki nan men. Mwen gen 5 Pòtoprens, dat ap fè 5. Jiska prezan m poko ka admèt Dapala. Sa, son bagay m poko ka bwè. E, m gen, dat ap fè 5, epi m gen 11 isit. Wi gen moun ki kritike kòman manman Da fè gen kouraj pou l pale, m poko kapab. Petèt paran Da poko konnen. poko konnen ki enpak, ki pwoblèm, ki sa dat te reprezante, li poko konnen sipo, li poko konnen tout sa. Men mwen menm mwen konnen yo. Mwen konnen yo. E m panse nan 3, 4 mwa, m panse l pral santi pitit ke l pèdi a. L ap santi sa. E pi, m vle kout. Da monte Potoprens le 2. Videyo wè m te mete a, Nou te wèl? Lè m pibliye videyo a, Da gentan rive Pòtoprens. Paske dabitid se sa m fè, m pa tou lage videyo lè m ap fè yon aksyon nan sans sa. Li rive, m lage videyo a kote ke l t ap kriye anpil, li pa t vle ale, men yo te di l lekòl de twa, men m te vle Da kenbe plas la. M pa t vle al sal kanè de leson l ankò. Oke, paske yo te fè sa deja, paske l te pèdi kèlke jou lekòl malgre l pa t la, poutèt li pa t al lekòl, yo sal kanè l. Epi m voye l. Men manman te gentan di m konsa, gen aktivite, grann nan ap fè priyè 6 janvye, se 6 janvye yo fè dans tout sa. Men li pa t met aksan pou Da pa monte. E m te di l lekòl Da se 3. Men m pa t wè l te twò met aksan. Men nou pa t wè m te voye Da an kachèt, m te di sa an piblik, Da prale, Da te kriye. Epi lè ke Da ale, li rele m sa, m kwè l rele m 3. Li di, li pale sou yon ton avè m ki inabityèl. M di Lina, pa bezwen pale konsa, Da e pitit ou li. Ou bezwen Da? M ap bay lajan machin, m ap voye w al dèyè Da. Li di ok tou sa. Men lòt timoun yo stil aken nan lokal la. Epi lè ke Ritzaman rive, li di m Da dodo ap tèt fè mal. M di se nòmal paske l kriye anpil. Li te enkonsolab. Da te vrèman enkonsolab nan jou sa. Epi mwen di l, Eske l ap ka al lekòl la? Li di m wi. Li di m li di l prale, fò l te met kach la tousa. M di ok. Kounye a lè ke li ale, mwen di, Nan demen sa mwen rele m, li di, A Davin gen senti fè mal, li gen fyèv. M di ah e li menm ankò m di kèt m di se Da ki rale maladi sou li e m kòmanse ap pale m di m pale a Da toutan m pa konn jan pou m pale a Da mwen toujou la m vle l ke l asire li di m non Toy gon fyèv deyò a petèt se li menm petèt m di wi men kanmenm Da atire l sou li paske l te kriye twòp epi m kwè le 4 m fè sa mwen m mennen Da ban mwen pandan ti lòt timoun yo al lekòl. M fè l kite l. M fè timoun yo al lekòl epitou m fè l mennen Da ban mwen pou m al pran Da nan wout. M pran Da m desann avèk Da. Epi, lè m desann avèk Da, m di manman Da, Da la, Da vin la tout fyèv. Li di, A, gon fyèv deyò a vre wi. Li di, Ou pa bezwen voye l lopital. M di, A, m te panse a sa tou wi. Li di, Si l al lopital, y a di se kowona l genyen. M di, M te panse a sa tou wi, paske yo deja gon piki tou y ap ofri moun deyò a. Si w di sa, m ka, m dakò. Pou moun k ap di m poukisa m pa t mennen l lopital, m te kontakte manman l pou tout bagay. Epi, lè l di m sa, m di ok. Apre sa, men m kontinye fè tout remèd, tout bagay. Epi, nan 5, m voye Da ale ansanm avèk tout lòt timoun yo, paske l fò lòt timoun yo te monte, yo fè travay, tout sa. M voye yo ale. Men l te menm di pou lòt timoun yo pa al lekòl. M di non, se yon priyè le 6, se pa timoun yo k ap fè priyè a. Yo dwe ale lekòl. M te voye timoun yo lekòl kanmenm. menm si lekòl la pa t fonksyone vrèman nan Sid. Epi, lè Damou te ansanm avèk lòt timoun yo, yo wè l ke l malad. Men Da potko nan kouche vrèman mololo, oke. Li te toujou ti de ti pye l ap mache. Kounye a men Da ale. Men lè Da retounen, nan demen, paske Da pa vle rete. Da pa vle rete ane a. Lè Da retounen, yo menm ankò ke lè m di m Da pa vle retounen, pa vle rete. Lè Da retounen. Daddy m E Lina di m Ou konn sa Lina di m manman Li di m se nou tout wi ki t ap gen fyèv la Ibo di l t ap bay nou tout fyèv la La m fache m estomake M di sa sa vle di e m konnen Ibo se li ki travay ak grann manman ak grann Da e paske grann Da se manbo M di sa sa vle di paske m pa tolere sa M pa tolere sa ak kèlkanswa lespri yo. M pa vle sa. Epi lè l di m sa, m di sa sa vle di. M rele Lina, m di Lina, pa da di m konsa, Ibro di se tout timoun yo k ap fè malad, sa sa vle di? Li di non, m di, li da di m se ou ki di sa. Li di non l pa di sa. M di da ou pa di sa? M di ebyen ok. Nan demen m voye da monte, m di fè Ibro benyen da pou mwen. Li bo, li pa fè li bo benyen da. Li pa fè anyen. Malgre si janvye a pase da pa benyen. M retounen. M di a, si se bagay bitasyon tou, da pa p gen, pa p vrèman bagay. Vrèman vre da retounen. Apre 6, yo mennen da ban mwen le 7. Paske da pa vle rete, se papa da ki mennen da ban mwen. Da vini sou 2 pye l, li mache. Malgre l toujou malad. Lè da vini. Toujou kontinye fè remèd tou sa pou Da. Yo mennen Da ban mwen le 7. M kwè manman di l se 18 l al wè Da. Pa vre? Depi le 7 la m pa gen okenn fanmi Da. Nou wè Da chaje fanmi la kounya. M pa gen okenn fanmi Da. Kit tonton, kit matant, kit gran, pa gen youn ki janm mete pye. Sèlman timoun ki deja responsab ki nan lokal la ki mete pye la ansanm avè m. Yo wè tout bagay. Kounya pa gen paran ki janm mete pye. Pase poum pale a Da fòm fon kri pou Da tande Da wi Sim pa fon kri fòm gon fwèt a branch nan menm pou map fwete se swa kem fout yon kout fwèt nan pye ou di mwen m fè aah pou Da tande Kounya gon yon lòt manman paran timoun ki vini laba ki rete tou prem nan ki di Toya 18 la li di Toya rele paran Da paran Da pa janm met pye non nou tande. Depi le 7 yo mennen da ban mwen. Paran pa janm met pye. Li pa menm yon fèy. M pa di moun yo pot lajan ban mwen. Menm yon fèy. E m fè tout, m toujou di tout timoun yo sa. Depi yon bagay pase, m toujou di tout timoun yo. M di yo nou wè sa k pase la, nou wè sa k pase, nou wè. M eksplike yo paske m pa vle yo repwodui menm bagay la paske m ap, yon batay m ap mennen. Kounya, li di rele paran Da. Mwen voye moto. al dèyè manman Da. M di kèlkanswa paran w vin, vin ak youn pou mwen. Lè yo vini m te trè fache. M di kòmsi la nou gon pitit malad. M di malgre Nayou moute l ap eksplike nou kòman ka a Da ye, pa gen nou youn ki mete pye. Epi yo di non, m panse Da ta bagay, m panse se fyèv la, m panse, yo toujou panse. M di ok. N ale pi lè manman Da pran Da, l vire Da. Di si genyen genyen, si pa genyen pa genyen. Li pale, li pale. Matant Dati tou rive sou plas osi. Nou wè yo tou lè 2 nan videyo a. Videyo m konn abitye fè ak yo. Li pale, li pale. M di wi m konn Da sot nan lakou. M di men avan tou, m ap ban nou yon po kleren, m ap ban nou yon sachè balèn. Paske m konnen dabò fò n limine pou n konn sa k pase. Ki t grann nan te manbo se youn. Men m vle sa. Kèlkeswa n te vle sòti a da, mwen vle konnen sa k pase. Dabò lakou a dwe di m sa k pase. M tou ba yo tout bagay. Yo ale ansanm avèk da, menm moto a. Men gen yon lòt demwazèl ki la ba Woudlin. Grann li te voye rele l. Kounye a, Woudlin t ap moute dèyè yo a. Men jan manman da fè a, se kòmsi pa gen plas. Yo di non gen plas. Yo fè Woudlin moute dèyè yo. Yo tou monte ansanm. Da pat gen bouch vire. Da pat gentan fè. M pa konnen. Da pat konsa. Da te malad. Da pat ka kanpe. Men bouch Da pa ka wonp wi mesye. Da wi moun yo. Da! Da! M vle nou konnen de kiyès la pale. Se de Da. Kounye a lè ke Da monte. Nan la soirée, papa rele m, li di m Da pa bon, l ap vin dèyè kòb medikaman nan men m. M di pa gen pwoblèm m ap tann. Kounye a lè papa ke vini, nan demen papa vini. Papa di m gentan fè 2 sòti pou Da. M voye yo al liminen pou m konnen sa k pase pou lakou a di m dabò. Li di m li fè 2 sòti pou Da, yo di l se jalouzi lòt paran. M di jalouzi lòt paran? M di m konnen paran yo kapab toujou jalou. Men yo pap atake jis nan pwen sa, paske nou youn konn lòt. Chak paran konn tout ti, tout paran. Ou konprann? Nou konprann Ayisyen nou ye. Li di Toya, ou wè sa m pral di la, ou pap kwè, men jalouzi lòt paran. M di ok. Kounye a li di m konsa, s on lòt kote m prale, m pral di mizè n, yo gen ougan ou a. Se paran Da ki mennen m kay ougan. Se paran Da ki mennen m ougan, se yo k konnen l, mwen pa konnen l. Ok? Kounye a, lè yo mennen m anlè a. M to ale. Men anvan ke m ale, tout lè papa Da lakay mwen, li pa janm di m si l ap antre Treme. Se lè m nan wout, li di fò m antre Treme wi. M di w ap antre anndan? L di mwen m pa vle antre Treme non. M di si w gentan di m se jalouzi paran m, m pa bezwen wè okenn paran wè m soti ansanm avè w. Li di wi fò m antre. M di si w ap antre m ap rete deyò a, ou mèt rantre. E gen anpil moun ki te konstate m te chita bò wout la. Yo fon pakèt tan anndan, yo pa janm soti, m chita deyò a. M pa rantre anndan. Men kèk jou yo te bezwen m antre trennen, m pa janm antre trennen paske lide m poko voye m rantre. Kounye a lè ke nou pati, men matant lan yo di men diskisyon kiyès ki prale, matant lan konn moun nan pi byen bagay jiskaske paran m di papa èske w konn non an, èske w konn zòn nan, m di nou prale. Depi w konn non an, w konn zòn nan, n ap rive. Epi lè m di non an, non moun nan. Kounye a lè ke nou ale. Nou ap vini tou sa, Bougan parèt, li parèt, li pale, li pale, li ata yon rèv gran matant lan te fè, m di poukisa n pa t di m rèv la, non sa fè tèt li papa te fè rèv, m di poukisa n pa t di rèv la, non yo pa t sonje, tèt yo te cho, m si ebyen ok. E tou sa Ougan pale, tou sa nèt. Men yo pa ka di m sa da genyen non, yo poko ka di m non. Men yo di men la m ye, tout sa k genyen m ap konnen, la se se gwo bagay, se sesi, se sela. Kounye a l di fò l ta wè pitit la, m di al dèyè Da. Mwen rete anlè avèk manman Da, avèk matant Da, epi m voye moto a al dèyè Da ansanm avèk papa Da. Kounye a m di al dèyè l. An menm tan, yo mennen Da ban mwen. Lè Da parèt, mwen m pantan. M di Da k nou mennen ban mwen la? Da vin defigire. Non. Da Kata te toujou malad nan menm, men l pa t nan eta sa. Lè Da defigire, m di, O! M di Da, kounye a la a, depi l parèt. Ou grandi konsa, son nanm ki sou li. Kounya lwa revini ankò, yo fè sa pou yo fè, li revini ankò, lwa vini pou l vin travay. Li antre, la pou la m gentan bay kèbòt 3000 dola. M piyange, e tout paran wè m ap piyange. Tout ti bagay gen ti kote m ap sere ti lajan nan bous, m di lan dènye ka, nan dènye bagay pou m jwenn. Men lè m soti a, m soti pou m konnen yon bagay, m pa t menm soti pou m te fè tou sa. Ok. Kounya lè, lè y ap fè sa. Kounya a Ouga ap pale. Malerezman, yo senpleman pale nou de 21 mil dola, men yo pa esplike nou tout bagay. Lè Ouga ap pale, li di m, Da, yo vale gòjèt sou li. Sa vle di, m di, O, gwo timoun tou Da yo ka vale gòjèt sou li? Yo di m, Wi. Yo di m yo vale gòjèt sou li. Apre sa, yo di m li gen nanm sou li. Apre sa, yo di m, y ap pale m afè de ponvri. Mwen pèdi! Mwen pèdi! M pa konprann anyen. Kounya a, pou lenstan, m poko janm panse a anyen. M poko panse anyen paske m bezwen konn sa Da gen. M bezwen konn sa l gen senpleman. Kounya Lè yo di tou sa, yo di men sa n ap bezwen, men sa n ap bezwen la pou la m gentan depanse plis ke 3 mil dola. Epi pa gen pwoblèm tout balèn bagay mwen fè tout. M fè tout. Kounya Men madan ougan re ougan te rele madanm nan l di kòman w fè l wè m ap travay. Kounya madan ougan men m pa poze kesyon non. M pa poze kesyon paske m te plis vle yo k pale. Madan ougan di konsa. Non si nom sou li li pal pale li pal sesi li pal pale nan poto mitan wap konn kotel soti wap konn bagay wap konn sesi msi pa gen problem la pou la mgetan bay 3 mil dola mbay 3 mil dola paske mgen depozit poum te fè plis 21 mil dola e yo mandem kochon yo mandem menay poul yo mandem manman poul yo mandem kòk poul yo pa di nou sa non. M pa konn pou ki rezon yo pa tou deklare nou sa. E 21 mil dola. Se pa t siyen m te siyen, se pale m te pale. M di non men nou tout la. M di mwen menm, lè m al yon kote, m pa nan mande desann. Pa rap di non, paran yo di fò w ta desann ladan l, fò li twòp, li sesi. M di w konn sa k pase, sa k fè m pa janm mande desann, paske m pa vle travay mwen fèt a demi. Li mande 21 mil e m prè pou m bay li. Sa rete la. Kounye a lè ke m di sa, Lè ke dal nan poto mitan kounya. Fok sa ale esa sesi yo fel se la pa gen anyen k janm pale selman manman manman manman pa beyem anko pa vide dlo sou mwen anko non manman ou pa bezwen kalem non manman manman tout bagay manman manman pa fe sa non manman se manman sa vle di se mwen menm san rete epi jiskaskem ale nanm pa janm pale jiskaskem ale nanm pa janm pale jiskaskem ale yo pa janm dim sa da genyen. Jiskaske m ale yo pa janm di m ki atak, kiyès k atake Da. Ok. Lè m ale, m te gen pou m ale pou yo te voye rad pou moun k ap rete ansanm avèk Da tou sa. Lè m fin depoze papa Da, m pase anba sa k m te voye kèk ti bagay pou Da manje. M voye achte kenenpòt de bagay pou m bwè. M di non kite yo pou Da. Se jan m wè Da vin jwenn mwen an, m di non sa se pa Da pa m lan. Kounye a, m kite bagay yo, M pase ak lajan machin, m pase m kite nan lokal la. Papa t al pase antre lakay li, mwen m te desann nan lokal la. M kite lajan machin, sa ti bagay m t ap kite m kite. Epitou m sòti. Mwen di nou sa deja, timoun pa al nan lari. M sòti. M di fò m konn sa k genyen. Tèt mwen cho! Tèt mwen cho! Tèt mwen cho! 21 mil dola. M ka jwenn 21 mil dola. Se to ya kanmenm. Lè tèt mwen cho, m pati. Lè m vini, mwen poze premye kesyon m poze timoun yo, m di timoun yo lè nou malad, kisa moun lakay nou konn fè? Kiyès ki konn fè remèd pou nou? Yo toujou di se grann nou wi. E lòt timoun yo di, men lòt timoun ki pa timoun yo a, yo di menm si timoun nan zòn nan gen malad se toujou chanbwèt. Premye moun w ap wè ki gen lwa pou bagay se li menm. Sa vle di grann da. M di ok, sa vle di da malad pa janm gen anyen k fèt. M te voye kay da, Mwen di, Voye po kleren an avèk sache balèn nan, mwen di konsa, pou n liminen dabò, paske de tout fason fò lakou bò pasaj, fò bitasyon bò pasaj dabò pou fè kwakseswa. Sa pa fèt. Oke, sa rete la. Kounye a, e yo ban m manti. Yo di m Da endispoze nan nannuit, Da pa endispoze nan nannuit. Da frape. Kou Da kase dèyè se an antran Da lakay li. M pa konn poukisa yo itilize tout pawòl sa yo kont mwen. Franchman m poko konnen. Kou Da kase dèyè. Men yo pa e pa menm nan men yo non kou Da kase dèyè. E pa menm nan men yo. Ok. Li nan lakou yo sèt men se pa nan menm nan menm tan se l sou yon lòt vwazinay Da te sou li kou l kase dèyè. Epi yo pa di m sa. Yo pa liminen. Premye bagay manman da rele m nan demen maten, li di w al achte bagay yo, w al sesi, m di non. M di m poko gen fòm pou m al achte bagay yo. M di m poko gen lajan nan men. M te cho. Kounye a m fè yon ti ralanti. Kounye a mwen di yo, ou konn sa w ap fè? Fè 21 mèch pou mwen. Fè 21 mèch, pran koton, pran lwimas piti, fè 21 mèch pou mwen. Reyini tout moun, tout bitasyon, nou pral chita ansanm, n ap fè 21 mèch. O non, nou fè tout bagay sa yo deja. Oh mesye. M di tande Lina, m di m nan mouvman. M nan rasin. Gen de bagay anvan m al di kwakseswa m al di moun li, gen de bagay y ap mande m ti premye bagay kisa m fè. M di fè 21 mèch pou mwen. Ou ka mare yon lwa, ou ka mare de lwa, ou ka mare twa lwa men ou pa ka mare tout lwa. 21 mèch la ki fè tout tole a. Li pale, li pale, li joure, li gentan monte. M di Lina, manman Da, m di pou ki sa k fè lè m te di al limine kay Da, pou ki sa nou pa fè l? M di pou ki sa n pa t limine l? Li di wi, e e ka depase manman m. Pandansetan, grann da poko janm wè da. Papa di m, E, pawòl yo pa koyenside ditou. M panse si n ap tande kat moun ki pale yo, n ap wè sa nan ki sa m te ye. Pawòl yo pa mache, yo pa mache ansanm ditou. Papa da di m l al de kote, li pa janm di m si l wè grann da. Manman da di m ka depase grann da. Pandansetan, papa da ap vin nan m, ap vin kote m pou l vin chache lajan pou l al achte medikaman pou grann da fè remèd. Mezanmi, mwen flou! Mwen flou! Kounya mwen di Di ok. M toujou ap panse a Da. Map fè m di Da pa merite sa. M toujou ap panse a Da. Men sa yo pa di nou, yo pa di nou si ougan mande m kochon, si l mande m poul, si l mande m si l mande m mennaj pou li, yo pa di nou sa. Kounya lè m di m pa gen m poko gen mwayen pou m ale. Se la pawòl la ale. M di èske n ka fè 21 mèch mwen? Yo pa fè l. Ou tande li nap mande si li pral resi tabaka, si li pral non, yo te enmèj pa sa. E anpil nan nou ki nan vodou, m pot ko vle pale paske m te ti aske nou menm pèsonèlman nou fè demach pa nou. Epi li di m konsa, li pa kapab, li pa fè l. M di ok. Moun yo, m wè jiskaske menm lèske Da travèse la, nou pa panse si m gen lòt timoun nan menm. Mwen chaje timoun nan menm. Mwen chaje timoun nan menm. Sil t mande fanmi Da fè 21 mèch nan bitasyon Da yo nan ginen yo pa fèl pouki rezon n pa fèl pouki rezon m pa ka jwenn li chak kote m ale e m pa chita yon sèl kote wè m te sòti lè m vin fèk parèt la m kontinye mache m kontinye mache m kontinye mache chak kote m ale menm nan telefòn m rele m knipòt 6 kote yo di m bitasyon Da frape Da. Yo dim bitasyon da frape da. Mal nan 1, mal nan 2, mal nan 3, mal nan 4, mal nan. Gen yon dènye jou yap relem pou yo metem cho a, m gentan antoum gentan fè 6, setyèm nan se mwen kap fè konklizyon. Se kòmsi Da, sak rive Da pat menm paranl pat konnen li tap rive konsa. Yo ap jwe, yap pran bagay serye fè jwèt. Se kòmsi menm yo menm. M ta ka di sa, bon, tout aksyon yo pwouve m sa, sa, sa tout kote m pase di m yo, yo vin e aksyon yo ki fè m konfime l. Tout bitasi, tout, ah, ayayay, tout sa ke yo di a, li vin rezime, li vin rezime èske bitasyon da e fo. Poukisa yo pa vle fè 21 mèch? Poukisa y ap mande m kochon, y ap mande m poul, y ap mande m bagay, tandiske m chaje lòt timoun nan menm? M di ok. M di sa m pa fè l. M di kèlkanswa sa pou m fè, m vle m fè 21 mèch dabò pou m konn sa k pase. Poukisa papa Da pa al nan bitasyon l? Pouki? Poukisa n pa vle ale? Sa rete la. Paran Da yo vini lakay. Men chak lè yo parèt lakay, gon espri k resevwa yo. Chak lè yo parèt nan lokal la, gon lwa k resevwa yo. Ey, nou pa timoun non. Nou menm tou n pa timoun. Paran Da pa timoun osi. Pou yo, yo konnen Da toujou dòmi avè l. Da pa janm di yo si yo pa dòmi avè l. Okontrè, Da toujou di yo l dòmi ak manman l. E kèk jou, dènye lè m wè Da fin pi mal, m pran Da m mete l anba vant mwen. Pou m dòmi kot Da m pa kapab. M dòmi tèt annantye a Da. Sa vle di tèt mwen anwo, tèt li anba oubyen tèt li anba kòmsi annantye.

Jiska dènye jou de ma vie. Mwen pwoteje Da kont tout bagay, sof kont fanmi m. Da vin kote m, wap konn istwa wi. Lina ap vin kote m, Lina charye yon pakèt moun, yo pat ka vin wè Da non, kounya yo gen machin pou yo vin wè Da. Yo gen machin pou yo vin wè Da. M pa ka nan mawon pouda. M pa ka nan mawon pouda. M pa kapab. M pa mawon non. M pa mawon. Men m konn jwèt k ap jwe a. M konprann jwèt k ap jwe a. Yo konnen m konnen jwèt k ap jwe a. Yo konnen. Dènye jou ke Eda pral pase a. Dènye jou Eda pral pase a. Yo rele m. Li vrèman lwen. Tout kote m ye, m chache pou Dan. Yo di Toya, Dan pa bon ditou, flè pa bon. Yo itilize Nayou, Nayou fanm poul la. Yo se yo te dwe konn depi Nayou ap pale, m ap santi m touche anpil. Yo konnen sa. Yo konn tout atou m, yo konn tout sòti m. Kounye a, lè yo itilize Nayou, m di Nayou, di Nayou m pa pre non, m ap vini kanmenm. Yo tèlman yo mete m cho, yo mete m cho. Pandansetan, si n ap tande grann nan, sa vle di pitit la gentan mouri depi anba. Kounya m di m di Nono konn toujou vin nan aktivite yo. M di Nono, rele Nono, m met Nono cho. Pase depi yo di m se da tèt mwen cho. M di Nono, desann anba pou mwen. Desann, pandan Nono ap desann, moto Nono an pàn. Yo rele m, m di moto Nono an pàn. Yo wè mwen san souf. M di moto Nono an pàn. Yo di non, m ap mennen l, m gen machin nan, m ap mennen l ba li.

Men youn nan paran yo pa vle rete non. M rele, pa telefòn non. Men m di kòman n fè sadik konsa? M di kòman n fè sadik konsa? Pitit la e nan zantray nou li sòti. M di men mwen menm gade jis kontenbyen m ap mache, m ap mache. Li sòti nan zantray nou. Kòman n ta fè n vle lage l ba yon enkoni konsa? Gen malòm. E malòm ki ta pral vin pale ki fè m konn tout moun yo ap ban m manti wi. Se malòm wi. Sel di toya m pa ka nan manti avè w bal konnen yo tout kounya Malo m resi rete Malo m rete Nono di toya pale lavi m di Nono sa w ap di m la Nono Nono di toya pale m di Nono kisa w ap di m la Nono men tout lè anvan ke m di m mete pitit la ba Nono m rele Nono m di gad yon bagay pou mwen li di a toya. Bitasyon kay pitit la frapel. Dènye moun ki pral banm vèsyon sa se kay Nono. M di Nono, gade sa w ka fè. M di moun yo al rele. Mande gras pou pitit la. Mwen menm m te bezwen al nan bitasyon yo pou m konnen si e off yo fè, ki sa yo fè. Pou m te, kèlkeswa sa l te ye a pou m te fè. Men m pa t ap prè pou m al bay kochon, pou m al bay poul. M pa vle. Si yo di m e bitasyon nou, e si e nou k al anmède yo. Ok. Si e nou k al anmède yo. M gen lòt timoun nan menm. Bagay la vire nan men nou. Nou pa ka vle fòse m fè de seri de bagay. Da fè m mal. Jan m renmen Da m renmen tout lòt timoun yo tou. Si gen yon bagay ki pase, nou dwe di m li. Di m sa k pase a egzakteman. Dènye kote yo pral dèyè pitit la kay Nono, y al ak moun a zam. Ou konn sa k fè y al ak moun a zam? M di Nono, M bezwen rad da, kesou da. E m ap tou di yo sa. Yo dwe m eksplikasyon. Yo dwe di m sa k pase tou. M pa konnen, paske mwen m pa janm kapab anfòm, m pa janm kapab djanm. M pa kapab, paske tout pwojè m, Dama rande nan tout pwojè m. Mwen jis bezwen konnen sa k pase Da. Jiskaprezan, bitasyon Da poko pale avè m. E papa Da te vin lakay mwen dirèkteman. Fanmi Dama, tant Da a di, non Tòya, ou pa anyen nan bagay la non. Yo di Tòya ou pa anyen non. Sa yo bay menm fanmi dam ya sot tande lòt moun ap pale ap di yo dedwa menm nan menm fanmi dam menm fanmi sa yo wè kap pale ya menm yo menm parèt lakay mwen yo di tòya ou pa note anyen non tòya menm yo menm kounya map gade manman da map gade manman da di kèt moun sa yo nou dwem eksplikasyon jodia la nou poko konnen sa nou pèdi ya nan 3 mwa nan 4 mwa nap konprann. ki pitit nou pèdi. Nou dwe di m sa k pase ak Zak. E ou menm tou, ou menm ki nan rasin, ou menm ki nan rasin, mwen vle nou di m sa k pase ak Zak. Yo pa t panse kou a t ap vin konsa. Yo pa t panse kou a t ap vin konsa. Men kou a devye nan men yo. Si l devye nan men nou. Yo pa ka fòse m fè anyen. Da pa mouri pou 21 mil dola. Ou konn sa k pi rèd la, pitit pa m lan, m ap tande wi Natacha prè pou l responsab antèman Da. M pa ka wè Da. M pa konn poukisa moun yo dèyè m. Mezanmi, nou menm Facebook, nou patisipe nan lanmò Da wi tande. Nou patisipe nan lanmò Da tande. Nou ap rele, n ap bann, n ap di m ap fè lajan, n ap di gen gwo lajan k ap antre. Nou ap rele mande pitit la toutan. Yo te ka yon zak yo bay pou Da. Mezanmi Da pa tap viv non. Se lè Da mouri la. Da di Zoya. Fè ak denesans mwen non. Mal mande papam pou m fè ak denesans Da. M di Da. M pa bezwen fè ak denesans ou non pou pitit mwen.

Mezanmi jan sa m regrèt Da te pwouve m tout bagay Da te montre m tout bagay pou m te pwoteje l kont fanmi l men m panse fanmi an t ap toujou kanpe avè m Da te montre m anpil siy yon timoun mennen l ka paran l e frèt pou m pran pou m bat li pou l bo manman l. E fwet wi m pran pou m bat dam ni ta non manman. Pou yo pa di se mwen k fè da rayi fanmi. Mwen vin konprann da pa tap viv. Da pa tap viv. Da pa tap viv. Moun nan yo map pale nou plis. M pa mawon non. Mwen la. M pa mawon. M pa mawon, men m konnen moun yo kanpe sou manchèt yo. Si m konnen se moun ki t atake Da, e pi gwo pwèt m genyen, prefere Da se nan travay li. Prefere Da se lòt moun etranje k te frape Da. M te prefere sa. M te prefere sa. M panse se batay la. E m konnen yo pa t ak ka ata Keda. Moun k ap di se tout bagay, manti! M gen timoun ki pi piti Keda. Non! Moun pa atake timoun mwen. M gen Woodline sa te gen koze nan m depi lakay li sou li. M foure men m m pran Woodline. Yo konnen sa. Yo konnen sa. M gen lòt ankò k vini, men m konnen pou m foure men m fò m konn tout sa k pase paske m gen lòt timoun nan men m. M ap di nou, ka timoun gen lòd, ka granmoun gen lòd. Ka timoun gen lòd ka granmoun gen lòd. M renmen da m renmen tout lòt timoun yo e ou menm tou. M wè malgre da mouri nou pa janm panse gen lòt timoun nan men. Nou wè nou dwe m eksplikasyon sou da. Si ke si m te manje pitit moun sa yo moun sa yo t ap gentan manje m. Ou wè ke se lajistis la? Yo pa t ap menm konn si gen lajistis. M foure men m nan manman maladi da. Mal lopital Men gen bagay m fè an prive Wè menm Yeni sa yap sakrifye a Pase gen bagay m paka di an piblik M paka gon timoun malad konsa timoun rayim pral pran pral di wi timoun malad Map tou bay atou pou yo atakel pa vre Manman Yeni sa w wè manman Da ap bagay la se pat bagay pou m te repete men map pale l Lè ke map mande map di moun yo pote kole pou maladi pou maladi manman Da Da jèn m di se vre Da renmen m kòm manman l men lap bezwen manman l demen m di pote kole pote kole. Yo konn maladi manman Da. Kòm gon lwa ki te vin pale avè m anndan chanm kay mwen. M mennen Lina, manman Da, dòmi leve. Tout videyo yo fèt lakay mwen. Anndan chanm kay mwen. Lò a pran l anndan chanm kay mwen. Li eksplike m. Granbo a pale anndan chanm kay mwen. Li di wi te gon afè kochon granbo a wi. Men granbo a di m se pa li senpleman. Men se aprè m ap vin konn tout sa yo. M di Yeni, m pa ka al nan piblik m al di moun yo travay sa non. Fèl pou Da pou mwen. Yeni voye 400 dola ameriken m ba moun yo pou yo achte kochon pou Da pou manman Da. Sa nou pa konnen l non. Pandansetan m te ka mouri. M te ka mouri pèsonèlman. Paske se kòm si m foure men m nan yon maladi ke m pat konnen. Manman m pat malad, papa m pat malad. Men m di pou Da, paske m pa vle demen Da konnen m te ka leve mande pou li pou pote sipò ba manman l pou m pat fè l. Moun yo, mwen pa mawon. Gen anpil pawòl. Menm si m ta pran yon pakèt tan pou m pale, m pap ka fin pale. Men m ap pale e n ap konn tout bagay. Moun k ap limen, limen pouda. Liminen pouda. Liminen pouda, se ekstrèmeman enpòtan. Ok? M pa mawon, mwen la. M pa mawon non. Mwen la. Moun ki nan ginen ap konprann. Men ou menm ki pa nan ginen, m envite w tande mangrann Da, m envite w tande tonton Da yo, 2 tonton Da yo, m envite w tande manman Da. Senpleman sa. Mèsi bokou, se te Toya. E dezole paske m pa t pale avèk nou vrèman osi rapid. Mèsi. Mwen la. M poko ka pale, reponn telefòn, mesaj, m poko kapab. Se moun ki t ap ede m, men m poko kapab. Paske jiskaprezan m poko kapab absòbe anyen. M poko kapab Men map konnen, map konnen, mwen dwe konn sak pase. E paran Da dwe dim sak pase. Paran Da, ou dwe dim sak pase. M poko ka diw kòdoleyans, non. Paske ou poko konn sa w pèdi a. Wi, yap pale yo dan tè manda, ki moun pral responsab fè yon tè manda. Pitit pam nan wi. Pitit pam nan wi. Non, yo pa konn rele yo di yo pa pale. Pitit pam nan. Ok, mèsi. Mèsi mwen la mwen pa mawon. Mèsi.